Match k ap jwe madi 12 avril 2022. Aprè match sa kote Ayiti kapab pèmèt li yon nul se randevou monte rèy la pye tann tiraj osò pou konn ki kote n ap tonbe. Pat gen reyaksyon kapitèn lan yè. Kapitèn ou live ou live sou paj Facebook federasyon ou live e ya non sèlman wap banm ti sa wap pale fatige je sè m konnen ou fatige men fò pale a pèp la wap anlve kach ne ya vwala fò pale a pèp la se pa se pa mwen menm se ou lò se vedèt se konsa sa ye yap solisite w detanzantan kapitèn kijan w ye ou anfòm.
M pa fè eksprè kapitèn, fò nou pale, fò nou pale, ou konnen. Bon fòm, bon fòm. Bon fòm? Wala, e, y ap kontwole nonb de pas ke w fè wi la depi rasanbleman sa a avèk seleksyon ou byen avan, e ou plis bay fè gòl ke w fè gòl. He, e pas ou kontan konsa?
Wi. Ben, y a un temps pour ça, hein. Defo. Se sa.

Oseani nou prale
Nèg li a fon dezi Wi nul ap kalifye Ayiti pa pou mondyal Se lòt faz la Nou cho nou bezal nan mondyal la vit Se pou dezyèm faz la Dezyèm faz la se lap fèt a Monterey Du 4 au 18 jiyè Ayiti bezwen pase etap sa, sètadi tèmine an premyè pozisyon nan gwoup E ke nou ye a, gwoup E a. Kòm nou di, match nul ap fè nou kalifye pou dezyèm faz la, puiske nou konte 9 pwen plis 38. Nou te make 17 gòl avan, nou make 21 yè, sa fè plis 38, nou poko janm pran yon gòl. Epi bon e vwala si nou fè match nul fas a Kiba nap pase m pa nan afè match nul la mwen menm pou Ayiti genyen Kiba epi pase etap sa a ilè vrè nou pral jwenn de advèsè bokou pli koryas nou konnen la gon dyèl antre Jamayik e Jamayik e Repiblik Dominikèn, retou de konte 9 pwen. Y ap kwaze menm madi sa a tou. Gen yon dyèl tou ant Pòtoriko avèk Meksik, yo tou de konte 9 pwen. Ou konprann? E donk se 2 match e trè enpòtan k ap jwe madi sa a e m panse ke Concacaf te te fè kalandriye li yon jan pou pèmèt ke lè ekip lè pli fòt e de chak gwoup yo, yo kwaze nan yon dènye match. E se sak rive pou tout gwoup yo, fon al fon koudèy pou wè, pako gon ekip ki kalifye ditou aprè nòmalman 3 match ki jwe, poko gen ekip ki kalifye, tout ekip yo ap tann dènye match la, se 2 fòt ekip, les équipes les plus fortes kòm nou di ki rankontre nan dènye joune ki genyen nan gwoup A, B, C, D, E, F. Se 6 gwoup ki genyen, venkè chak gwoup yo ap kalifye. Sa di ekip ki tèmine an tèt nan chak gwoup ap kalifye pou dezyèm faz sa kòm nou di ki pral fèt di 4 o 18 jiyè nan Monterrey nan peyi Meksik. Delegasyon ayisyèn nan rive yè soti alò rive rive toutalè a la olandemen de match ke yo te jwe nan Road Town. nan territoire du Royaume-Uni qu'on appelle les îles Vierges Britanniques, BVI, se sa m wè yo make, se British Virgin Islands. Donk se konsa li ye. N ap tann, m panse ke bis la sanble pran nan yon anbouteyaj, li te dwe vini deja, bis k ap transpòte yo nan otèl. Selon plan Coach la, m gen yon entèvyou avèk Coach la, m reyalize yon trè long entèvyou. ke nou reyalize nap pibliye li tou talè la aprè n fin fè live sa Coach la pale de preparasyon an jodi a la ap genyen se o repo les joueuses seront mises au repos konplè fatig vwayaj oblij Answit demen maten l ap gen yon revèy miskilè k ap fèt nan sal de miskilasyon. Epi nan dan lapremidi se pral seyans ofisyèl davan match puiske n konnen Ayiti ap jwe madi donk lendi l gen pou l fè seyans ofisyèl la. Se la kotch la pral plizoumwen wè kisa l pral fè pou la. E pou bay Ayiti kalifikasyon pou dezyèm faz la. Se pa kalifikasyon pou koup dimond. N ap raple sèlman nan dezyèm faz la, e pral gen 2 gwoup de 4 ekip, pral gen 2 gwoup de 4 ekip, e nòmalman 2 premye de chak gwoup yo ap kalifye dirèkteman pou mondyal, twazyèm yo pral nan baraj entèkontinantal, sa vle di 2 premye de chak gwoup, sa vle di 4 ekip. dirèkteman kap kalifye pou koup du mond. Ekip ki tèmine 2 twazyèm nan chak group yo, donk 2 twazyèm pral nan baraj entèkontinantal pou detèmine si Concacaf ap genyen 6 reprezantan nan mondyal. Nou pa konn sak pral pase, men nou ta byen renmen ke Ayiti e nou swete ke Ayiti nan group li pral pase a, nan group li pral chita a lap pase E nòmalman se Oseani nou prale. Slogan se Oseani nou prale. N ap raple ke Ayiti nan kad tou preliminè eliminatwa Concacaf pou Mondyal 2023 Ostrali Nouvèl Zeland 2023 jisteman e ou si w vle l konpetisyon ki kalifikativ egalman pou lè JO de Ayiti te demare, an fevriye dènye, eliminatwa sa oubyen tou preliminè sa pa yon viktwa senglant 6 zewo fas a Onduras avan ke li t al enpoze l Kiba fas a il fas a lekip de Sen Vensan e lè Grenadin 11 zewo epi yo mete 10 gòl anplis sa an deplasman. e ankò fas a lè zil vyèj britanik ki pat pratikman egziste e Rosignè make 3 gòl nan ti tann fè rantre a make 3 gòl e donk se te se te byen e m pa konn si Rosine ap fon ti pale avèk nou se timoun se timoun miragwàn Rosine kijan w pap pale a. Kijan w pap pale a? Ou pa ka fè m wont pèp la di pou m pale avè w. Sèl sa w ap di, fatige. Fatige ou pa, men w ka fè yon ti pale. Ou make 3 fwa yè wi pou Ayiti. Se byen wi. A ki sansasyon ou make konsa? Bon, se te objektif lan sa. Se te vini ede mèdam yo. E se sèl sa nou rete nan peyi a. Bon, m pa t gen lechwa, m te antre, m te motive pou m te make. Advèsè a pa t twò difisil non?

Jan l te derape nan konpetisyon an l te premyè tou, lè w ap gade nan poul la se li menm ki ka challenge nou. Kòwoz tou se sa k fè tout moun met nan tèt yo se ekip a ki pi di men m ret kwè si nou aplike nou aplike sa n fè nan antrenman yo e nou skore bonè n ap rann tach la pi fasil. Merci beaucoup Rosine Eloi se native de Miragwan a la nou ak etwa bò li a e li pat kòmanse match foutbòl la gade sa moun ki soti la map eseye pale avèl e si Sherley Jeudy te ka vin jwenn mwen map fèl siyn poul vini Batchiba pa vle pale li menm e antouka m gen entèvyou ak coach la wi Yo fatige, yo foko pran ti. Medam yo fatige, ti. Yo anvi al repoze yo. Wi nou konnen Kiba fè 0-0 avèk Ondiras. M ta di ke Kiba menm pyeje menm pa ekip Ondiras la. Donk li fè 0-0. M ap eseye jis fon ti rantre epòt la. M konnen yo pa twò otorize moun fè sa. M ap eseye rantre fon ti montre. Fatige a bon ok nou kite sa. Nou kite sa.
Chèlise. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Lè vizaj la pèch ba tout sa. Nan pale. Nou tande? Chèlise di nan pale. Nan otèl. Yon vwayaj vizaj fatigan. Ok. Yo pa vle pale. M konprann sa. Bon nou te vle fè fè w konnen ke nou rive Santo Domingo. Nou nan ayopò Isabela letan bus la vini pran nou pou nou ale nan otèl e kòm mwen te di ou coach la mete jwè yo o repo jodi a donk demen se nan jim nan sal de jim yo prale nan maten epi nan aprèmidi seyans ofisyèl madi match e m panse ke madi match la ap jwe a 6 è tout ayisyen ki an repiblik dominikèn Vin nan Felix Sanchez la vin ankouraje medam yo wi map pale avèk Lara pita paske m tèlman jwenn refi la e Meghan Meghan pat konvoke pou match sa Meghan Sincere pat konvoke pou match sa alò ki rasanbleman sa vle di'l te la nan rasanbleman ki fèt nan Fevriye a wi nou pral kanpe la nou menm nou pral kanpe la piske medam yo fatige yo pa twò vle pale nan moman an ou konnen. yo trè, yo trè e, kòm si m ta di, e, yo renmen lè, lè look la parèt trè byen, bon, pou kesyon de look, e, gen fatig vreman ou sot nan vwayaj, ou pa twò ka pale, mwen m te vle fè ti pale avèk nou, pou m di nou ke ekip la rive an Repiblik Dominikèn, e, li vin prepare dezyèm match nan rasanbleman an, fas a lekip de Kiba ke nap rankontre nan Felix Sanchez e kòm nou di li nap tann tout fanatik yo ayisyen ki nan zòn nan pou yo vin ankouraje ti medam yo pou yo kapab kalifye pou dezyèm faz la, dezyèm faz la ki kapab bay Ayiti dwa pou l jwe koup du mond, je olenpik e osi Gold Cup an 2024. Rete fidèl a paj Facebook Federasyon Ayisyèn de Foutbòl pou rete kontan avèk nou. Bon dimanch, bòn semèn a vou tous.